Ou konprann? Se tout sa vin kraze sosyete a. Te genyen de notab anndan kominote yo ki toujou chita ansanm, yo bwè yon gwòg ansanm, yo manje ansanm, gen yon randevou. Gen yon randevou ka yon nèg li menm Chak weekend yo konnen nèg sa a swa lap jwe bezig, konprann, li ka bwè tafya, kabrit la touye, èske w konprann, nèg yo tou konn jan an viv, ou menm ou menm ou timoun wap pase wap gade, konprann, men lè yo wè wap fimen sigarèt ou jete pòy la ou vòlò pòy la pou al kache pou w fimen etc. De tou sa e tou sa kraze sosyete a hein. Lè yon nèg pa egzanp se son militè, nèg la menm si son anwole pa egzanp nèg la e lèl vin nan kominote a li jandam epil antre a rad militè la sou li tout moun nan katye a hein savè gen yon militè la le militaire est dans nos murs hein se te konsa se se sa ki te e fyète E pa egzanp jèn ki tap leve a, ki de modèl ke l tap gade? Ki de bagay moun ke l wè li ta renmen nan plas moun sa a? Ou konprann? Jodi a se trete tout moun de de vòlè, de delenkan. Sa vle di ke lajenès jodi a sèl espwa l ke l genyen oubyen sèl egzanp ke l genyen se kite peyi a. Ze kite peyi a pou l ale nenpòt kote, menm Sendomeng. Hum! Menm Sendomeng wi! Sa di ke se kite peyi a, ale lòt kote, paske yo tiye tout espwa jenès la, ke li pa. E pa kontre, e pa kontre, si w gade jodi a, se jodi a ki gen plis posiblite pou yon jèn evolye. Lè w gade avèk teknoloji, avèk de bagay ki evolye, jan de bagay jan y ap fèt, gen plis mwayen ke nèg otrefwa yo. Paske otrefwa, pou yon nèg jwenn yon liv pou fè yon dizètasyon, li pa ka kakòk non. Yon nèg oblije genyen de kat. Ou oblije gen yon kat Enstiti Fransè, ou oblije gen yon kat Bibliyotèk Nasyonal pou w fè yon devwa. Kote w pral jwenn liv de referans sa yo? Hein? Ou pa gen aksè a lenfòmasyon. Ou pa gen aksè a enfòmasyon. Ou te gen yon sèl grenn televizyon, La Télévision Nationale d'Haïti. Se yon gwo zafè. Lè pa egzanp ou gen televizyon sa a pou w suiv, bon, se te moun ki te pi avanse nèt ki te gen Télé-Haïti. Je parle de Port-au-Prince, wi. M pa bezwen di w pou moun ki an pwovens. Sètadi ke yo pa gen aksè a koze konsa menm menm menm menm menm. Hum? Sètadi ke ou ou ou pa ou ou limite. Yon lè pou w fè yon apèl entènasyonal, fòk se nan teleko a pou w ale. Konprann? Yo di Konstan, kabin kabin 2! Al di alo! Se se te konsa. Ou pa t gen aksè, ou pa t ka ret lakay ou jan w ye la pou w ap rele yon moun nenpòt kote sou latè. On n'avait pas ça. Liks sa a, nou pa t genyen l ditou. Sa a di ke a Pòtoprens pou fè nèg a, ou desann sou gran ri epi tout nèg ale pou al fè yon apèl entènasyonal. A un moman done, y avè pa de telefòn dan lè vil de pwovens. Se lè komin, eksetera, petèt nan te kon bagay yo te rele telegram. Ou konprann? Bagay tèt chaje. Tèt chaje! Sètadi ke bagay yo te ekstrèmeman difisil. Y avè pa, pa t gen tout teknoloji sa a, pa gen tout mwayen sa a ki te pou pèmèt ke yon nèg ou te Paske nou konnen gen de klas pou w fè selon komin ou ye a. Ou konprann? Lè w fin fè sètifika fwa ale vè lavil. Si w vle kontinye etid ou. San sa se rete dèyè a la a. Ou konprann? Epi nèg k al Pòtoprens lan, epi nèg ki rete a. Nèg k al Pòtoprens lan oubyen k al Okay oubyen k al Jakmèl la oubyen k ale lavil de Jeremi an. Li misye gentan chanje stati sosyal, se tou nonm eklere avize. et que celui qui est resté à la maison dans la campagne se yon ti abitan epi wi diskriminasyon kòmanse fèt wi hein diskriminasyon kòmanse fèt hein voilà se te se sitiyasyon kòman l te ye men jodi a gen plis posibilite pou jenès la ta evolye anndan peyi a. Men lè kondisyon ki reyini la a pa pèmèt ke jenès la, m ta di w pou l debwate, pou l dekole kote l ye la a. Sètadi ke e de jou an jou bagay la ap fèmen, malgre gen anpil posiblite toujou gen bagay k ap fèt. Men leta dojoudwi se kòmsi sèlman leta ki anti lajenès. Se yon leta ki kont levolisyon, lemansipasyon de la jenès. Sètadi yo pa ba jenès la posibilite pou li pou li reyini. Jodi a imajine w lè nèg yo te chanpyon koup di mond ok menm si an Ayiti m pe di koup di mond e konkakaf menm si le gouvèneman te ba nèg yo salè minis men al gade salè minis yo konbe yo te ye Enh salè minis la pat mil dola non salè minis la pat 5 mil goud menm lè yo te bal jwè yo salè de minis ou wè sa kap pase sa vle di ke nèg yo ok yo te ba yo kelke tèren etc sa te fè kèl bagay pou kenbe apre gwo eksplwa sa ke yo fè men jodia yo refèl. Pa gen okenn gouvènman leta non k ofri yo anyen. Men pa kont, federasyon fifa a gon 9 milyon dola ki vin jwenn nèg yo. Wè wè diferans yo avèk bagay. Jodi a sa vle di gen plis bagay. Jodi a w ap gade ti medam yo e Rilya, Dumornay hein ekip medam yo. Roselori tout. Batcheta. Ou konprann yo tout ap jwe foutbòl. Epi konstan tou. W ap gade ke jodi a, yo gen bèl kontra, yo se de, yo gen bèl salè, y ap fè lavi yo nan kesyon de foutbòl. Men, nan epòk pa nou, te genyen Okay, te gen Les Hirondelles de Cayes, de bèl ekip foutbòl. Men, ki pa t gen posiblite gen tout avantaj sa yo. Te genyen Amazone, Tigres te toujou la, men yo tap jwe foutbòl, men ki pat genyen tout privilèj sa, tout aksè. Men jodi a bagay yo bokou pli fasil. Jèn jodi a gen ase de bagay devan l pou l milyonè. Wi, avèk talan l ke l ka milyonè. Men otrefwa te gen de gwo jwè foutbòl isi Kanpè. Konprann? Opòtinite sa yo pat la.

Li ta evolye. E posiblite a se pa sa le gouvèneman oubyen leta ayisyen kreye pou li non. Men se se se evolisyon e la revolisyon mondyal an teknoloji ki pèmèt sa. Men jodi a ou genyen yon otrefwa ou te genyen yon gouvèneman ou gen dwa te repwoche gouvèneman Duvalier a sa w vle men onivo de de la kominikasyon Haa gen anpil peyi nan karib la te bat wi lè yo fè televizyon nasyonal ayiti se te youn nan pi gwo chèn televizyon ki te nan karib la lè èpòt François Duvalier a fèt se te pi gwo èpòt nan zòn karayib la ki te genyen pa ezanp yo te gen baay sa ki varreux kesyon de satelit la, alepòk nenpòt gran repòtè, jounalis vin ann Ayiti epi l kanpe l al retransmèt an dirèk li. E se menm bagay sa yo itilize filoptik yo pou Natcom ka bay sèvis ke l gen la sa nan kesyon de kominikasyon, televizyon, radyo, ou konprann, nèg yo nèg yo fè wout, wout di sid ki pa t genyen, wout di nò, Wout Jakmèl, Wout de l'Amitié yo fè yo, konprann, mwayen de transpò, sètadi ke nèg yo o nivo de kominikasyon, Teleco se nèg yo, hein, nan kesyon de kominikasyon, nèg yo te ekselan, nèg yo te fè de gwo bagay nan kesyon de de kominikasyon. Ou konprann? Men lè sa se te leta ki t ap fè l. Men jodi a se la teknoloji mondyal ki ba w posiblite sa a. Ebyen se se pwoblèm nou e se tout bagay sa yo ki lè w pèdi tout kalite sa yo, pwofesyonalis sa yo, kijan w te konn fonksyone e le respè le respè mityèl tout lòt fòm de respè yo tout bagay sa yo vin pa genyen epi jodi a ou vin tonbe nan salopri turc yo la jodia ke pesonn pa respekte moun ke pesonn pa gen respè pou lòm ke lotorite pa konnen l se otorite ke gen sètadi ke tout bagay vin tèt anba lè yon nèg chèf fò pa egzanp li genyen 52 machin 30 machin dèyè l fè bri nan lari a vagabon opilan vagabon ap betize se konsa l fè chèf mwen menm m ta abite pomerin. Pòtoprens. Biwo Achille la te petèt te a 2 minit de mach a pye a kote m te abite a. M te konn wè Achille le maten k pral nan biwo, madanm li bò kote l, menm yon grenn sekirite li pa gen, yo voye w pou yon chofè. Se li k sou volan machin li, bon, men misye te minis deta. manje vu chanwan li konn ap pase sou peugeot 504 li a gri vit bese san chofè san anyen minis deta poukisa jodia depi yon nèg fè sa li rive li chèf mwen mte konn wè jean claude duvalier li pasa michel benet nan range rover a Epi byen rilaks yo prale. Bon apre ou ka wè de twa machin la ap fèt fou. Èske ou wè machin prezidan pase pou mwen la a? Li ap chache prezidan. Prezidan byen rilaks a madanm li epi l pase l ale l al okipe l al okipe zafè l. Menm gad prezidansyèl menm lasekirite sekirite ki pi pwòch prezidan pa konnen Kot prezidan an fè ki al soti etc kounya lap chache prezidan an jodia son bagay grav son bagay grav pa bezwen di w lè w gade wè sak dèyè do yon depite sak dèyè do yon senatè an tèm de sekirite tandike leta di

Lè sa sa di ke la hein fòk pa egzanp ke li gen sa a. Depite yo yo gen dwa a yon chofè e de sekiritè. Kounye a gen de depite a senatè lè l ap desann li gen udmo, li gen simo, li gen katchim, li gen swat, li gen bri hein Li gen tout nèt. Li vin fè, li vin fè moun pè. Konprann? Paske chèf la jodi a se yon demonstrasyon. Tandi ke chèf la otrefwa se te lotorite de leta. Yon èd seksyon, li gen yon bout baton nan men l, depi bout baton an nan men l, li gen yon kas kolonyal nan tèt li avèk amwari a. Epi depi kas sa nan tèt li, souflèt la epi l fè twa kout souflèt. Kas sa nan tèt li, baton l nan men l. Epi l di w avanse! Ou rete wè w pipi nan kanson w avanse. L'autorité de l'Etat. Konprann? L'autorité de l'Etat. Eske nou pèdi tou sa? E otorite de leta sa gen anpil moun ki pa rive konprann ki machay la ale kounye la li pa konprann mon frè hein l'autorité de l'Etat paske se pa e pa yon cha blende non kombrezo ou ka gen yon cha blende nan men w pa gen otorite e nèg gen otorite a li pa gen yon zam Sèlman chèf seksyon an gen yon fizi M wan nan men l, li gen yon vye 38 bò kote l. Èske nou konprann? Epi li sou yon milèt. Sa ekstraòdinè wi. 38 li bò kote l. Fizi M wan li pase an bandouyè. Epi l sou yon milèt. Lè l debake nan yon zòn, se l otorite. Epi la. Chèf la la. Ou konprann? Sonje m te gen yon vye zanmi m, vye kondisip mwen. Epi yon lè misye chèf twazyèm twazyèm seksyon. Epi li te sou rès militè yo wi. Epi m al nan yon fèt nan zòn nan, fèt chanpèt. Gade toro a, li chita Rad li sou li, fizi en mwann li nan mitan janm li. Mesye, l ap dòmi. Pandan misye ap dòmi otorite a la. L ap dòmi. Moun pè pase devan otorite a. Yo pè reveye otorite a. Menm nan dòmi misye li otorite. Enben se menm bagay la jodi a ke ou rive ke Lapolis depi li gen inifòm polisye a sou li, inifòm mwen k sou li a, li se reprezantan de leta. Malerezman, se byen malere paske fò nèg ta konnen ki sa yo, ki enstriksyon ke yo ba polisye yo. Paske gen de konpòteman ke yo genyen, gen de jan ke w wè yo nan lari a, ou mande eske yo konnen vrèman Yo se otorite de leta. Humm. Se menm jan tou gon bagay ki pase pou weekend nan. Paretil gen yon youn nan manm majistra okay yo enben e m pa konnen si se sou zòn kanperen l te ye piske te gen vil la te yon komin nan te yon ti jan chofe te gen prezans udmo akote de Pwoblèm ki genyen nan komin nan. Epi yo wè yon machin san plak, yo kanpe machin nan epi yo genlè ap pale avèk chofè machin nan ke bon machin sa san plak lapolis ap arete l. Epi pèsonaj la idantifye l antanke mè Dèkay. Wi sa dil sa epa epaw wap pale epi dezyèm fè a yo pale ke komisè Benel rive sur les lieux epil di lap pran sa an chaj epi polisye a di ke epa w komandan udmo se udmo k la. Bagay sa fè anpil pale anpil humm li fè anpil pale anpil men premye bagay ki genyen premye egzanp ki gen nan kominote a se leta se lè reprezantan de leta ou paka majistra epi wap woule machin san plak. Si nan kominote a pa gen plak, sa se wòl nou menm antanke chèf nan kominote a pou nou fè plak vini pou moun gen plak. Monchè, majistra pa gen dwa ap woule san plak. Premye sa majistra yo fò yo konprann, yo pa gen iminite. Yo pa gen iminite. Se ta di ke yo la a, sa vle di ke li son otorite paske se premye sitwayen de la vil. Epi tou, ou pa ka premye sitwayen de la vil epi lapolis pa konnen ou. Oubyen ou pa konnen, epi yo pa konnen ou, kòman yo fè pa konnen ou? Paske ke si genyen de bagay k ap fèt anndan komin nan, gen pwoblèm ensekirite, gen pwoblèm sesi, La polis ki nan kominote a sipoze chita wi oh non mè la sipoze chita avèk la polis wi paske se komin ou lè gen yon pwoblèm ki pase anndan komin ou ou sipoze hein ou sipoze an evèy ou sipoze sou de pye militè ou ou sipoze akonpanye polisye yo wap gade majistra Kenskòf la li akonpanye polisye yo nan batay kap fèt la. Sa di ke si sa, ou pa ka majistra pou ap woule nan machin san plak. Pa gen okenn kote sa ekri ke yon majistra gen dwa woule nan yon machin san plak. Pa gen okenn kote ki ekri ke machin, ke yon otorite de leta ka woule nan yon machin san plak. Sa pa ekri okenn kote. Polisye a nan kad de sèvis li. Sa polisye a ap fè a se sal ye. Polisye a te dwe baleye l. Baleye l menote l. Men polisye sa a. Monchè ajan 3 udmo sa a. Monchè men m se. Mwen bay sa e 4 sou 10 m ba ou. Te dwe baleye l menote l. Gade bagay konsa. Mwen gen rans konsa. Kounye a, dezyèm ka a, se komisè la ki ke misye refize yon lòd. Men, ban misye kou. Misye gen yon kòmandan. Kòmandan l lan dwe di l, kèlkeswa machin ki sispèk, kèlkeswa nenpòt siyalement fè paske l lan misyon, paske gen yon pwoblèm nan kominote a. Sè a di ke nenp kòmandan ba nou lòd, misye an misyon. Lè kò spesyalize yo, yo an misyon, yon nonm se met kò w bò kote, se met kò w yon kote. Ha, moun yo pa konprann sa, moun yo pa genyen, yo pa gen edikasyon de fòmasyon sa yo. Depi w wè kò spesyalize nan lari, fò nou konn sa, se mete kò nou yon kote. Se mete kò nou yon kote. Sa vle di ke se yon kò spesyalize ki nan lari, ki gen yon misyon ke lap bagay, li pa ka vin pran yon lòd nan men yon lòt komisè. Osi senp ke sa. Sa fè 1. Dezyèmman, si gen yon pwoblèm konsa komisè a gen yon jan pou l jere l. Si w parèt antanke komisè epi w di ajan an. Bon ekoute la hein e m pran an chaj de sa. Ou blaze ajan monchè. Ou blaze jèn gason an. Li pap pran sa nan men w. Li pap pran nan men w, li pap kite w blaze l paske se nan lapolis li ye. Lapolis se yon kò sivil ame. Misye responsab zak li. A di polisye a se menm bagay la. Ke w komisè, ke w chèf de lapolis. On polis se menm bagay la nou tout se polisye nou tout se ajan nou pase pa menm bagay la gen jan bagay la kap fèt humm komisè la gendwa pran polisye yo li fon ti apatrid avè yo li fon ti pale epi li di mesye bon ou konnen bagay la etc Epi lè wap fèl ankò epi komisè la ale epi l ba polisye a yon jan pou pou majistra a konprann se yon polisye ki la ou paka blaze l devan l nèg la paka an fot lè w fini pou w blaze l pa gen bagay konsa misye se sa l jere li jere 2 bagay 2 bagay li gen yon lòd lòd kòmandan pa l la ba li a nan inite ke l ye a l oblije respekte l konsiy sa Si pa ezanp komisè sa a gen yon bagay pou l fè, l ap rele kòmandan misye, epi kòmandan misye a, kòmandan udmo a, gen dwa di, Ajan, ok, jere sa a pou mwen. Èske nou konprann? Sa se yon lòt bagay. Men, nan yon sitiyasyon konsa, admeton ke ou se yon majistra, ou gen yon machin san plak. Polisye a ka jere l selon diskresyon pa l, Sa vle di ke li menm pou tèt pa l, li ka kite w ale. Ok. Selon li menm. Menm jan tou, li ka mare w kou yon krab. Li gen dwa sa. Paske nan moman sa a, se li ki an fonksyon. Bagay yo se osi senp kon sa ke yo ye. Menm jan tou, gen de lè lè lapolis la ap fè bavure, nou p ap dakò l nan men l. Pa egzanp, ou gen dwa gen yon polisye Epi lap tiko epi machin li ladanl li pa gen pòt li pa gen plak li pa gen limyè siyal m wèm lè yo vini mwen di yo konsa ke yo menm se yo ki modèl la nou se dè reprezantan de leta ou paka gen byen leta nan men nou pou se nan nivo sa n mete lò fini ou menm nap vin sanksyonem m pap asepte sa paske m gen dwa sa poum pale avèk lapolis lapolis la son modèl li ye. Li sipoze trase modèl. Lè pou l rijid, li rijid. Men lapolis la fò l konprann. Se menm jan tou, ou ka rankontre yon polisye, ok, l ap ba w kontravansyon pou asirans. Nou pa ka goumen a Leta, epi se yon lòd yo ba li tou, men ou fè l konprann sa, ou aprann li sa, ke m gen pwoblèm lè se pa asirans ke m pa genyen, m gen asirans mwen ki perime. Sa fè 1. Dezyèmman, Se lèm fon aksidan la lwa di kounye a sim fè sa map map pran tout chaj la men asirans lan e dezyèm aspè a m dil lè yon machin frapem se antann nan tann nou asirans lan pa egziste lò pale a polisye ki Menm sa ki gen mwens ke w minimum nan konprann ou wi. Li di w epa radyo a monchè e epa mwen se lòd la oubyen l vle tèl bagay. Men m di l mon frè antanke polisye ou pa la pou w resevwa nenpòt lòd. Se polisye ou ye. Ehe ou paka di yon polisye fè nenpòt polisye a gen dwa refize yon lòd depi lòd la pa mache nan regleman an, sa se lòt avantaj ke polisye a genyen, petèt ki diferan de lame. Sa di ke sa yo, tou sa yo se paske nou pap fè sosyete. Lè pa ekzanp yon majistra, ou se mè nan yon komin, lapolis la, yo di se, lapolis la la Sa se au service de la communauté. Sa di lè polisye an antre nan komin nan, mè la sipoze pran l an chaj wi. Pou l konnen polisye a eske l dòmi, e kijan li anndan kominote a. Paske ke lè l pa gen inifòm nan sou li, li pa de sèvis. Se yon sitwayen tankou tout moun. Menm lè l gen inifòm nan, l se yon sitwayen tankou tout moun. Li vini anndan yon do, anndan yon do ki, anndan yon yon kominote l vin travay. Pou l byen travay, fò l gen de moun anndan kominote a ki, ki, ki ankadre l, ki pran l an chaj. Bagay ke nou pa fè. Se de bagay ke nou pa fè. Pafwa, polisye a vini, li vin afekte nan pòs la. Li gen anpil difikilte pou l travay. Li gen anpil difikilte. Paske gen lè w rive nan kominote a, l poko konn kominote a, fò l manje nan kominote a, dabò sa yo peye l la deja pa salè, eksetera de tou sa. Sa di, majistra yo, paske kounye a fò genyen pwoksimite sa a avèk polis yo e de tou sa. Lè w konnen l, sa se youn. Dezyèm bagay, moun nan majistra, Epi l poukò li pa konn sa k rele otorite de leta non. Lè w chèf, ou se chèf. Lalwa ba meri yo dwa pou yo genyen polis minisipal. Sètadi ke meri a ka gen kò, men sa w konn yo pran? Yo pran de twa vye malere, bouda chire, hein, yo foure yon vye mayo sou yo ki make ajan sekirite meri, tout kalte non. Epi yo lagel nan solèy la epi yo lagel lap fè yon bagay epi lòt la menm trè kontan li gen yon lòbèy sou li lap pase. Yo pale de polis minisipal wi. Sa di polis minisipal la, lòt la polis la pa enfè yo chak gen atribisyon pa yo. Misye la pou li travay o nivo de kominote kote li a. Li gen de travay espesifik poul fè. Men pandan se tan li fè pati de sekirite majistra a. Si majistra a, yon majistra ki respekte tèt li, l ap gen de bon, l ap gen de bon sekirite, byen bagay, lè l gen yon sekirite, l gen dwa se yon, ou konn wè gen yon sekirite se yon ansyen polisye ki la a, epi lò lò lòt kòmandan an vini epi bon a di a se misye di a apa, misye di se yon papa, epi yo idantifye yo pa li, ou pa bezwen menm antre nan diskisyon sa a. Li ka arete w, paske nenpòt ajan 1, Nou mèt nou dwa lap mare w wi. Poul pa mare w fòw gen rapò de fòs la. Si w gen 3 nèg ki byen ekipe baw kan kanpe bò kote w byen min. Èske nou konprann? Misye ap gade rapò de fòs la. Paske menm lè antanke majistra ou pi gwo chèf pase l men li menm se li k gen represyon an nan men l. Haha polisye a komisè la se se fòs de represyon an. Ou menm antanke menm si w te prezidan de la repiblik, lè y ap minote w, se yon ajan 1 yo k minote w. Yon ajan 1 oubyen yon ajan 2. Ajan 1 an konn sa wi. Li di yo imilye m. Betize avè m. Gon jan lè m ap ba w minòt la, gon jan pou m ba w minòt la pou tòde. E sa fè ke lè w tonbe anba yon ajan 1, ajan 2, ajan 3, tout sa l te aprann nan akademi an, l pase l sou ou. Ou pa gen respè pou li. Anhan. Paske nou pa konprann sa. Gon jan majistra a ye, ajan 3 a te mèt gen dyab sou li. La boude, la al bougonnen. Men se paske nou pa konn wòl nou. Nou nan de pòs ke nou pa menm konnen. Bon gon jan ou te gen dwa pa menm gen ajan avè w. Gon jan posti w ye. Depi l parèt li wè se yon otorite. Mèsi mnje tout ekip sove senatè Augustin lapolis pranl lapolis wonflel ou paka senatè de la repiblik ou anndan yon machin avèk yon zèl sapat nan pyew hein ti mayo sou ou bout kanson epi yon t 65 sou kouse machin nan bon mezanmi a kisa ou sanble la. Senateur de la République hein on sapat nan pye w bout kanson w mayo on t 65 nan mouda machin w hein a kisa w sanble la a men la police kenbe l yo ronfle l men se se se paske li pa konnen gon pwob men leta ba w 2 sécurité 2 chofè. Ou pou kòw Mandan yon machin nan eta sa sa wap regle epi yon t 65 sou kout se machin nan se sa ki pase yon pakèt otorite ke yo pa konnen gen yon jan pou ye.